Bonjou bonswa la fami, bonjou bonswa tout fanmi pi al oto, kòman nou ye, kòman nou ye mesye dam, jodi la nou prezan avèk nou ka di youn nan videyo ki parèt trè trè trè enpòtan pou nou e nou parèt ansanm avèk fanmi an mesye dam paske nou konnen ki nan ki moman ke nou ye, nou nan yon moman de difikilte, nou nan yon moman kote n ap pase e de enpas ki pa fasil ditou e gen anpil fanmi ki okouran de sa, yo konn sa, yo konnen Men pou ki rezon ke nou menm nou te rive kanpe dosye videyo sou platfòm nan, nan pale de YouTube, ebyen la famiy rezon an li menm e son rezon ki te parèt nòmal paske nou konnen pou dat nap travay pou fanmi an, pou sosyete an, ebyen gen ti erè ki tap pase, gen gen dè choz ke nou menm nou pat ka rive aksepte. Men nou pa t vle pou fanmi an t ap mache dèyè nou adwat agoch, pou n ap vire fanmi an maten, midi e swa. Nou te oblije fè yon kanpe ansanm avèk dosye video pou n te retounen apre yon nonb de tan. Ebyen la fanmi, nou ka di nan video sa a, se sa nou pral pale, se pou ki rezon nou parèt avèk yon nouvo desizyon, pou ki sa nou parèt ansanm avèk video sa a, mesye dam. Nan video sa a nou pral konn tout sa ki pral pase yo. Ok la fami jan ke nou te dil deja e video pou jodi an la li vin eksplike men ki rezon ki fè nou menm nou deside remoute ansanm avèk video. Dènyèman e nou pa ka di konbyen tan sa genyen men sa pa gen anpil tan ditou depi ke nèg yo te rive n ap di bloke yon platfòm ke nou t ap travay sou li, yon chèn dizon ke nou t ap travay sou li, nou te refè yon dezyèm chèn pou n te di fanmi an men ki kote n ap jwenn nou. E erezman fanmi yo te ansanm avèk nou, nou tonbe yo tonbe ansanm avèk nou, nou leve yo leve ansanm avèk nou, nou trennen yo trennen ansanm avèk nou, nou mache e y ap mache ansanm avèk nou. Si gen posiblite pou nou kouri, e nou konn sa deja mesye dam, fanmi nou an ki lwayal, y ap kouri ansanm avèk nou. Men, pou nou te evite fè fanmi an mache twòp, nou te deside pa t fè yon lòt chèn apre chèn nou te gen ke yo te bloke nou an. Nou te jis. Pou yon poz, nou te rantre nan dosye vip, se yon choz ke nou pat konn fè ditou, nou pat konn fè dosye vip ditou la famille, men nan moman an nou te deside fè vip paske nou te deside kanpe pou yon ti tan, men lè nou remake ke travay lan mesye dam se pa pou youtube nou fèl, se pou fanmi an nou fè travay la, nou pat deside kanpe sou dosye konbinezon men nou te ka fon kanpe sou dosye videyo men dosye konbinezon nou te kontinye moute ansanm avèk dosye konbinezon rezon an senp paske la fanmi nou konnen travay lan se te pou sosyete an se te pou fanmi nou se pat pou youtube nou te kontinye moute ansanm avèk dosye konbinezon la fanmi youn nan pwen ki enpòtan nan videyo sa se ke jan ke nou fè videyo jodi an jan ke nap pale ansanm avèk fanmi an jodi an Preske tout video nou yo se konsa yap fèt. Preske tout video nou yo nèt se konsa yap fèt. E nap pale konsa dèyè yon mask. Sak fè nou mete mask la? Bon se yon rezon ki pèsonèl. E paske nou konnen se yon se yon group, se yon staff a nenpòt moman nenpòt moun ka fè video. E se pa yon chèn ki pèsonèl a yon moun. Bon sak fè nou deside mete mask lan la fanmi. Se konsa ki fè nou deside bay tout fanmi ki ap pase swa dèyè videyo pou moute ansanm avèk boul sen, pou moute avèk dosye konbinezon pou fanmi an, nou deside pou yo chak gen yon mask si tout fwa gen youn nan fanmi ki abitye fè videyo mesye dam ki ta gen yon pwoblèm. La famiy e bon jan ke nou konnen deja. E si nou prezan ansanm avèk fanmi an, si se dèske nou gen yon bòn nouvèl, bòn nouvèl la sèke n ap retounen ansanm avèk dosye videyo ankò, n ap n ap remoute ansanm avèk dosye videyo sou YouTube La Famille e se deja yon bòn nouvèl paske n ap di yè yè nou jwenn e platfòm nan ki ekri nou sou n ap di premye chèn li te rive bloke pou nou an, chèn ke nou te konn frape deja ki te gen 20 mil abone, yo rive ekri nou yo di nou ok yo te fè yon erè sou fason yo te bloke nou an e yo re ba nou opòtinite an, yo retire restriksyon yo te ba nou an, yo ba nou posibilite pou nou kontinye frape ansanm avèk dosye videyo E erezman, erezman mesye dam fanmi an te toujou ansanm avèk nou, nou te gen yon fanmi ki te lwayal, yon fanmi ki te toujou ap goumen ansanm avèk nou, lè nou nan move moman se kòmsi yo nan move moman an tou, lè nou nan bon moman yo nan bon moman an tou, e nou respekte sa, rezon, youn nan rezon ki te fè nou moute ansanm avèk vip tou, se nimewo nou, nou te plis anvi. lèse ok nou te plis anvi lèse nimewo nou avèk fanmi yo paske nou pa tap ka just di fanmi yo ekri nou sou nimewo sa paske yo bloke nou tou sa e gen fanmi ki pa tap fèl men le fè ke gen anpil fanmi ki toujou ap mande nou eske nou pa fè vip eske gen vip nou te oblije di fanmi an ok nou gen yon vip ki sou pye paske se premye fwa nou rantre nan dosye vip se pou la premyè fwa la fanmi ke nou di Nou te gen vip ebyen la fami vreman vre nou te fè e dosye vip an nou te fè vip an ebyen mesye dam e se premye fwa e ka se dènye fwa men moun ki te patisipe nan vip an mesye dam nap di yo chak la yo gon kòd pèsonèl si w te rantre nan vip an a tan a lè pou te rantre a si w te rantre nan vip an a lè a Ebyen la famille gen yon ou gen yon kòd pèsonèl paske nou gen fanmi ki te antre nan vip an ap di nan jou vip an te rive kòmanse an men se avan ke nou te bay dosye konbinezon ok e nou gen fanmi ki te bon nou te bay dènye delè pou fanmi yo te enskri nan vip an ki se 14 se le 12 nou te di men a fòs ke nou remake gen fanmi ki tap pale ki tap di pa pa vrèman gen opòtinite pou sa Nou te di ok le 14 se te dènye jou men te gen 2 fanmi ki te ekri nou ki te di nou petèt le 15 tou sa nou te aksepte paske nou konnen travay lan deja mesye dam se pou fanmi an se vre nou te di vip an nou te bay yon restriksyon nou te di men kilè men travay lan se pou fanmi an poukisa nou ap fè travay la e vin gen posiblite pou fanmi an pa profite de travay la, ebyen mesye dam le 15, se te dènye jou a 8 èr ke nou te gen fanmi ki te rive e n ap di ekri nou, ki te pale ansanm avèk nou, men jan de fanmi ki te ekri nou le 15, le 15 a 8 èr, le 14 a Bwa le vè di swa, eskize la fami, jan de fanmi sa yo, yo pa gen yon kòd pèsonèl paske yo antre two ta nan vip an, nou pat vrèman gen tan travay sou dosye kòd lan pou yo, men chak fanmi ki gen kòd lan, ki gen kòd pèsonèl la sa ki te enskri le 12, le 10, le 13, le 14, yo chak la yo gen yon kòd pèsonèl, ebyen la fami, fanmi sa yo ki gen opòtinite menm si. nou di travay lan se pou fanmi an men fanmi sa yo gen opòtinite mesye dam pou yo nan yon n ap di nan yon konpetisyon nan yon challenge e aprè ke nou fin kòmanse lage videyo pou challenge lan n ap pale aprè de dosye challenge lan n ap pale aprè de sa Men pou le moman sa ki trè trè trè enpòtan se ke nap retounen nap di nap retounen la fami premye out se youn e nap di se youn nan pwen ki vrèman vrèman enpòtan la fami pou nou e pou fanmi nou yo paske gen anpil fanmi ki ap plenyen de sa gen fanmi ki ekri nou ki di Ou gon staff ki ap ret tann ou, bou gon fanmi, bou gon ou gen yon fan base kap ret tann ou e nou paka nou paka ret tann ankò poukisa ou pa lage video tou sa e nou te remake te gen tristès e lakay fanmi yo menm jan bò kote pa nou tou te gen anpil pwoblèm te gen anpil e moman difisil bò kote pa nou ok men mesye dam se yon bon nouvèl ke YouTube rive ba nou e li di nou e Li retire restriksyon an paske li te pase yon erè tout sa. Li reanalize chèn nou an, li remake ke bagay yo te parèt nòmal. E nap remake sou tou 2 chèn nou yo, nou te gentan delete prèske tout videyo nou yo. Gen sou yon chèn nap pale de PIL Auto 950, nou delete tout videyo yo nèt, pa gen videyo ankò. Malerezman, epi nou jwenn nan piyay loto 509, sa ke nou tap travay sou li pou an premye fwa, ebyen nou sèlman lè se video boul sen yo, ebyen YouTube ki re analize chèn nan ebyen li ba nou opòtinite pou nou travay men se sou piyay loto 509 la mesye dam e se yon plezi pou nou e se yon retwouvay kote nou pral retravay mesye dam ansanm nou pral kontinye Pote lanmou pou fanmi an kontinye pote siksè e nap di pou fanmi ki pat rantre nan vip an bon nou poko konnen eske nap refè yon vip ankò paske nou konnen travay la deja mezanmi se pou fanmi an e nou pat vle rantre nan dosye vip men lefè ke nou te vle e rekipere fanmi nou yo nou te vle e kenbe odyans lan sou telefòn nan nou te vle Kenbe odyans lan andeyò de youtube pou lè nap retounen sou youtube mesye dam pou nou pa te gen twòp pwoblèm. Se rezon sa ki fè nou te oblije moute avèk vip paske gen anpil fanmi ki tap mande nou tou èske nou pa gen vip. Ebyen rezon an valab, rezon an ki parèt trè nòmal nou te oblije fè vip an. Men kounya mesye dam se Se yon lòt bagay, nou pral rekontinye ansanm avèk dosye videyo mesye dam jan ke nou konnen deja, jan ke fanmi an tap ret tann nou. Nou pral parèt vrèman nòmal pou kounya mesye dam ansanm avèk dosye videyo. Jan ke nou di l deja mesye dam, dosye videyo nou yo se prèske konsa yap ye chak jou, E ni lè nap fè live whatever fason an se konsa yap preske ye chak jou ni nan live ni nan video nou pap parèt ansanm avèk fèy lan nou pap parèt ansanm avèk plim nan pou nap pale tou sa men nou ka sèlman prezan an prezante fanmi an nou ka prezante fanmi an tablo boul ki rale boul lan E sou yon fèy nou ka afiche l nan ekran, nou ka pale de sa. Men n ap mande fanmi yo pou yo met tèt yo an plas, met zòrey nou alekout. Paske nou p ap twò, nou p ap twò make e boul sou ekran. Sa ka rive nou fè l nan videyo boul sen, nou ka fè l nan videyo boul pè. Men nan videyo e n ap di la fanmi nan videyo ke n ap pale de douse konbinezon chak jou, nou p ap, nou byen di mesye dam, nou p ap afiche konbinezon paske nou gen enpresyon ke youtube gen pwoblèm ansanm avèk dosye konbinezon yo mesye dam de se fè nou oblije pa twò moute konbinezon nou oblije pa twò moute chif yo pou nou ka remake ki fason e pou nou ka mache paske nou konnen deja mesye dam nou trè veyatif nou pa vle pèdi fanmi an pou yon twazyèm fwa, nou gentan pèdi 2 fwa deja e gen fanmi ki pa rejwenn nou, gen fanmi ki tou abandone, gen fanmi ki kite nou ki al sou lòt chèn e sa ki pa vrèman deranje nou paske si e yo pa ka jwenn travay lan lakay nou yo oblije al chache lan lòt kote e nou konn wè mesye dam kijan sa konn ye Ebyen la famille se konsa e nap di nou deja merci merci pou lanmou nou merci pou sipò nou nou pap san nou nou pa tap rive nan nivo ke nou ye an nou pa tap e piyay loto ke tout e yon fanmi konnen ke tout yon yon fanmi gentan stable sou li nou pa tap e piyay loto san chak grenn nan nou san like chak grenn nan nou E la fanmi jan ke nou dil deja se sou Pierre Lotto 509 yon fanmi ki te abone avèk Pierre Lotto 509 ebyen se la ke nap rekòmanse ansanm avèk dosye videyo e nou gen lòt pwojè kap vini aprè nou gen lòt ti pwojè kap parèt mesye dam e nou espere fanmi an konprann sa, nou espere ke fanmi an kontinye lèse like, kontinye pataje videyo nou yo, ok, pran nou a kè, paske sa k te rive an se pa fòt nou, kontinye ba nou lanmou, an kontinye sipòte travay lan, la fami. Se te yon plezi mesye dam pou nou te parèt ansanm avèk, n ap di dosye sa pou nou, pou nou te di men ki rezon, men ki kote, men ki lè. Pa bliye mesye dam se premye out, premye out n ap tou balanse ansanm avèk n ap di videyo boul sen pou mwa dout epi n ap kòmanse ansanm avèk videyo la famiy e dosye konbinezon n ap parèt ansanm avèk videyo boul sen bip n ap lage l epi n ap tou parèt ansanm avèk videyo la famiy Pou fanmi an kontinye frape ansanm avèk nou. Se t on plezi, nou konn sa deja, nou renmen nou anpil, ke God la kontinye pwoteje nou, ke l kontinye beni nou, e nap ba nou randevou ankò la fanmi trè byento pou yon lòt videyo. Peace.